An matyè de sekirite mon frère pa gen erè paske nenpòt erè nenpòt moun ka viktim. Mwen menm, manman m, fanmi m, frè m, zanmi m, etc. Paran w, nenpòt moun, an matyè de sekirite pa gen erè. An politik, ou ka dakò nèg a fon erè, men an matyè de sekirite pa gen erè. Nenpòt erè k fèt, gen moun ki viktim. Sa vle di nèg ki kapab la, w ap gade sou atè a, ou wè l kapab. Apa m te di l dènyèman? Dispozitif ke lapolis te pran pou Vilaj de Dye a, se peyan, li bay rezilta. Li bay rezilta. Paske nèg vilaj yo ap fonksyone trè byen. Yo vin parèt inekzistan. Yo pa ka yo pa ka soti, moun pa ka vin jwenn yo, lè m di moun nan sa vle di yo pa ka vin lwe e mete moun nan plàn lakay yo. Yo pa ka detounen kamyon, yo pa ka jwenn kamyon k ap pase pou yo pran, pou yo vann, pou yo distribye bay moun manje anndan an. Yo pa ka soti pou y al fè lari, ti ti ti vòlè anndan vilaj yo oubyen ti nèg ki konn al fè lari yo pa ka al fè lari. Kòmsi nèg yo rive anndan yon sitiyasyon difisil e moun pa ka pot bagay ba yo paske lapolis verouye espas la. Men yo pa ka fè anyen. Yo nan di. Men moun pa ka al achte manje ba yo pot ba yo anndan. Nèg yo nan di anndan. Se vre ke yo tou ap fè de twa ti fofile la kouri moute gran ravin men. Nenpòt soti ou ka soti, ou ka kwaze avèk Pilat. Ou ka kwaze tou avèk, pa egzanp, nèg Tibwa ki desann vin rive dèfwa jis nan zòn Kòk Dò, oubyen al bay bakòp nan Site Plisitènèl. Sa vle di ke nèg yo nan yon sitiyasyon ki ekstrèman difisil anndan an. Enben, chwa sa a se peyan. Men ki sa ankò? Men sa k ap pase la a nan nivo lapolis la, nèg an inifòm nan lari, paske li di kanmenm, li twomatizan. Si li te nèg a tou li menm fòl touche bon ou mèt te bay polisye yon milyon dola li pap sifi pou li non li pa sèl polisye a li valab pou tout moun lòm nan jeneral li ensasyab kòmsi li pa janm li pa janm satisfè a yen. Li toujou bezwen plis. Apa nèg yo kounye a mande 50 mil goud? M garanti w si yo ba 50 mil goud nèg demen nèg ka mande w 100 mil goud. Paske fòs de presyon an tèlman sou do w l ap mande w bagay ou pa menm ka genyen pou bay menm. Ok? E nan sa blan an ye la jodi a, blan an pa ka kouri fè yon entèvansyon la kounye a. Pase blan an konn entèveni dèfwa pou l di mesye kalme n. Sa vle di ki sa? Jodi an, nou nan yon sitiyasyon difi, kiyès ki pou jere l? Direktè jeneral lapolis sa k pou jere l. Ebyen, si direktè jeneral lapolis sa pa gen mwayen politik li, sa vle di qu'il ne peut pas. Osi senp ke sa. Kounye a, kou w fè yon deklarasyon bay peyi a, ou di monchè m te vle sèvi, malerezman m pa gen mwayen epi m abandone. Y ap wè w pi gran ke sa. Lè konsa w soti la tèt wot. Mwen men konsa m wè l. Si m nan mega la m nan yon sitiyasyon m pa ka travay m pa ka bay rezilta enben m prale menm jan m konn fè l nan lòt radyo kote m pa ka travay m pa gen tout latitid mwen pou m fonksyone m gen de restriksyon epi m di tèt mwen mesye mèsi bokou m ale enben nèg la ka fè l tou paske sa w ap tann nan mwen w se rezilta. Moun nan pa gen okenn konsiderasyon se rezilta lap tann nan men w Rameau Normil peyi a ap tann rezilta jan jan ou ap fonksyone ou pa gen mwayen aze yon moun yo pa bezwen konn bagay konsa yo menm peyi a pa bezwen konn sa se ou menm ki pou eksplike moun yo ke kondisyon map fonksyone a pa bon m pa gen mwayen m ale lè konsa ou pase bèl tout moun a raple ke gen yon nèg ki te gen anpil volonte men l pat gen mwayen. Li te gen anpil volonte, li pa t gen mwayen politik li. Li te gen anpil volonte, li te gen 2 baraj. Michel-Ange Gédéon pa rive fè l, paske l soti la kòm petèt yon nèg ki kreten. Jovenel Moïse revoke. Ou wè kiyès ki revoke misye? Jovenel Moïse revoke misye pou kreten. Paske misye rive yon moman gang agoch, gang adwat eksetera. Jovenel revoke misye pou kreten. Li pran yon lòt moun. Men, ou pa sipoze kite yo revoke w pou kreten non. Fò w di moun yo, Mwen kapab. Malerezman, m pa gen mwayen. M abandone. Lè konsa, ou soti an granmoun. Men si w ret la, w ap jemi eksetera, non. Se paske kèlkepa, gen yon bagay ki bon pou ou. E depi nèg, depi w wè moun nan pa demisyone nan pòs la, tou va byen. ok menm jan pa egzanp de polisye depi w antre nan lapolis yo te di men kijan bagay yo ye enben gen anpil nèg polisye ki kite se paske sitiyasyon pa bon pou yo men gen nèg ki pap kite yo menm yo di yap goumen yap pran zam pou chanje bagay se chwa yo men gen de nèg menm ki di li m pa pral nan prale pran zam pou petèt m ka al viktim oubyen gen de bagay ki ka al rive m mwen menm m abandone men gen lòt nèg ki pa gen kè sa oubyen paka jwenn lòt bagay epi l di e la pou m rete. epi l fè tout kalite bagay li di fò m pase sa se chwa yo men kèlkeswa jan w vire l lan se nou k ap peye l se sitwayen yo k ap peye l gad sa k rive sou Dèlma jodi a se vre moun te nan konfinman men nanpèch ke gen de moun ki viv toujou de lari a Vilaj de Dye. Oh nou dwe pale avèk mèt Nicholson Jourdan depi Jeremi mèt Nicholson Jourdan fò n ta pale avè li nan Jeremi e fò n pran poz sa se sa? Anvan m pran poz sa Village de Dieu Lucmane Delille se ansyen komisè di gouvèneman de Port-au-Prince. jiridiksyon Pòtoprens. Rickman te gen yon mouvman yo te rele Lamann e se yo nan nèg ki ta pral mèt yon lapè nan kesyon Lamann de maten. M fè plizyè entèvyou avèk Rickman Delil la kòm nèg Jeremi, nèg Kafou. Rickman se nèg Kafou. Jodi a l vin minis, li toujou abite Kafou. M wè gen anpil moun k ap kritike misye sou desizyon ke l pran e ladann m wè rnddh. Vye Pyè, Pyè wi, Pyè tounen ankò wi. Hen! E paske pa gen leta, si te gen yon leta jodi an Pyè pa t ap ka alèz konsa. Sa w di bmpad? Gen yon bann òganizasyon ki di y ap defann dwa moun, nèg sa yo se kesyon politik yo ap regle. Mesye ann serye. Yon moun ki pap viv nan zòn sid Pòtoprens, ou pap konprann desizyon Lucmane pran an. Gon bann moun kap, mesye nou, vilaj la pa gen anpil moun. Gon bann moun ki fin fè de envestisman anndan vilaj de Dye, k oblije kite vilaj la wi. Èske moun sa yo pa gen dwa pou yo retounen lakay yo tou mezanmi? Yo bay 72 è pou moun ale. Tout moun di konsa? Kote moun yo prale etc. Nou paka met moun yo deyò konsa. Men konbe moun ke n met deyò? Konbe moun nou met deyò nan teyat nasyonal? Konbe moun nou met deyò nan Jesco de moun ki oblije kite travay yo? IHSI? Konbe mekanisyen ki viv de zòn sa k paka fonksyone? Mesye nou ipokrit anpil wi. Konbe ti jèn nan CTMO k oblije paka al lekòl? Konbe pwofesè k oblije pèdi djòb yo? Haa mesye mechan mwen mwen konnen de mekanisyen de nèg ki tap travay nan chofè gid ti nèg sa yo malad se lakay yo oblije rete nèg ap manje kout zong ni. Se pa sa non, nèg ap manje pyès machin epi lè l fin manje pyès machin nan li rale yon vye lwil li bwè paske sa yo l genyen pa k anyen li pa ka fon li pa ka li pa ka fon dola m sonje gon zanmi anba nèg yo antre anba mesye nèg yo boule yon pakèt machin près don trantèn veyikil nèg a pèdi machin pa t pou li mesye dam peyi sa gen anpil ipokrizi ladan l wi. Konbyen moun nan sid, nan grandans, nan nip, nan sidès ki te gen ti komès yo, yo pran la kredi ponya la bank menm yap pase a kamyon yo mesye nèg pran kamyon an pèdi machandiz la epi fò yal peye epi jodi a kote moun gen pou diw lapolis ap lapolis avèk leta ap fon jan pou yo kapab dekonjesyone zòn nan Epi pou moun dwa de lòm mesye pa nou pa ka fè sa a nou pa ka fè sa a apse a pa nan dèyè n epi n ap di peze ou konn ki soufrans moun nan gran sid ap pran jodi a son sèl ti vwa k genyen se pase nan riyèl alèt desann nan premye avni Riyèl Alèt se sa yo rele dan do simityè a. Pase nan riyèl Alèt, desann Premye Avni, men sèl vwa ki genyen. Lè w tande tout gwo kamyon sa yo ap desann anba a, ou pa ka fè eyap! Paske zòn nan bloke, blokis! Mesye, lè yon nèg w ap fè dezè tan edmi, twazè tan edmi dèyè simityè, oubyen si w al kanp, si w al pran blokis la nan Dezyèm Avni, pandan w ap fè dezè tan nan Dezyèm Avni an, ou avèk madanm, pitit ou nan machin ou, epi lè sa w tande yo di w men nèg ap debake! Ou pa ka vire a goch ou pa ka vire a dwat ou konn ki kalit nivo de strès sa genyen ou pap konnenl ou menm k abitye petyonvil ou menm ki dèlma ou pap konnenl jodi an tou moun ki dèlma e pa de strès ke wap pran aprè tout katouch sa wap tire men o mwen dèlma gon bann rantre soti wilson wilson kraze afè blokis ki egziste dèlma li fè wout anndan tout sou kote ki pèmèt ke jodi a kèlkeswa kote ou rive ou ka vire kòw sou dèlma anndan dèlma men pou al kafou pa kapab. Yon sèl grenn vwa epi ou genyen nenpòt 3 gwoup ame nan blòk la, nan sèl ti blòk sa, ou pap konprann sa. Ou pap konprann ni si w abite pa egzanp Kwadèboukè. Bon, si w aletranje ou pap konprann li ditou. Ou pap janm konprann sa moun nan gran sid ap pran jodi a la a. Paske malerezman jiska prezan tout sa pou moun nan regle se pòtoprens ke l oblije vini. Ou pap janm konprann. Ou pap konprann. Ou pap konprann lè w leve yon maten pou w al lopital, ou se moun kafou, deja pa gen lopital nan kafou. Pa gen lopital tou. Ou te ka di pa egzanp m pa ka al kafou m al leogane. Sent kwa preske se yon lopital ki lese a dezire, ou pa ka desann pe tigwav, medsen w genyen an se pòtoprens li ye, epi w gen yon doulè w ap soufri ou pa ka desann paske zòn matisan jodi a dezyèm, twazyèm, katriyèm avni pa bon, ou p ap konprann sa a, ou vrèman p ap konprann li lè nèg ap desann vin ransone moun, oubyen ou p ap konprann lè yon lapui tonbe. e ke dlo monte men wotè, nèg a fè 5 èd tan nan yon blokis ak tout strès li kole a tache avèl paske Harry Truman nan ou pa ka pase ladann akoz de nèg a zam ou pap konprann pa gen moun kap konprann sa si w pa nan sitiyasyon mwen map konprann li paske map viv li. Prèske chak jou. Fanmi m ladan l. M ap tande moun k ap pale de li chak jou. W ap konprann sa. Nou bezwen reviv minui nèg a channmas epi l di l ap monte kafou. Media, Gen yon dènye kamyonèt kanmenm a minwi edmi inè di maten. N anvi reviv sa. Se vre ke n pap janm ka reviv petèt lè yon nonm w ap pase sou zòn nan w ap gade 2 antèn, Radyo Libète, Radyo Plis. Ou pap ou ta pa janm reviv lè wap pase nan zòn nan pou wap voye je w anba wap gad lanmè ou pap janm reviv sa ou ta pap janm reviv se Tifani epi chofè gid k anba a chez Ivàn m sonje bèl epòk enstiti fransè te anba a tout ti jèn pral desann bò bòdmè nan enstiti fransè m ka pa reviv sa men omwen ban m wout la pou m pase Lucmane Delille nou konte sou ou. wè m pa menm rale ni leta a answa e gouvèneman me Luc Mandelin nou konte sou ou Pierre Espérance rete Dèlma li pa menm bezwen ki mele l dènyèman gen yon enjenyè k ap fè wout anba a nèg yo kraze sèvèl enjenyè a men nèg yo fizye l anba a tèt la fon w bo tout moun ap mande ki zam sa a sa ne veut rien dire pou ti Pierre l pa gen lajan ladann. Li pa vle di anyen pou òganizasyon dwa moun. Pou sa moun ap soufri anba a, jodi a òganizasyon li dèyè lajan yo ye, m konnen yo. Men nou konn kou a deja. Nou konn kou sa deja, nou p ap pran ladan l. Nèg a zam yo, mesye ban m di nou yon ti bagay. E pa sèl nou menm ki grangou. Gen anpil lòt moun nan peyi a ki grangou, ki bezwen lajan pou yo manje, pou yo manje. Gen anpil moun ki bezwen travay, gen anpil moun ki bezwen sante. Sitiyasyon ke nou di n ap viv lan kote l difisil pou nou, gen moun ki pi mal pase nou men ki reziste. Si n bezwen yon chanjman reyèl se pa fè popilasyon mal, nou fè moun mal. Nou fè peyi a mal, nou fè sosyete a mal. Yo di l ap difisil anpil pou jwenn de moun ki kanpe ak nou. Paske ou pran 5 depateman mèt. Mwen menm sa k fè m mal avan yè m ap pale a yon dam. Ki okay? Dam nan di m, Henri, m pèdi yon kamyon m voye pran nan Chodeco sa. Yon kamyon machandiz. M pèdi kamyon an. Depi lè a m kouche la, m pa ka fè anyen. E m dwe labank. Mikwokredi ap vin lakay mwen chak jou. M pèdi kamyon an. Hein Dam nan di w 150 mil dola machandiz li pèdi 750 mil goud machandiz mwen menm yon moun ap di w sa Di m sa dwa zimen di moun sa non eske l pa moun tou li menm Bon afè dwa zimen m ap klè avè nou nèg sa yo bay politik yo vin jere pa gen afè dwa zimen vre. Ou sonje epòk peyi ap lòk, Dwazen pa janm di anyen pou elèv ki pa al lekòl. Dwazen pa janm di anyen. Anyen! Kòm se dwazimen an, se yon lòt nivo. Ok? Sa vle di ke jodi a, fò n kreye kondisyon Leta a, kit se nèg. Gran Ravin, kit se nèg Ti Bwa, kit se nèg Baz Pilat, kit se nèg Vilaj, m espere n fè yon jan mesye nou rezoud pwoblèm sa, rezoud li definitivman, paske l pa ka ret konsa. Peyi a pa t janm konsa lontan. Gen de moun pa egzanp ki di w ap fè de diferans. Gen nèg ki di w. Gen baz Gran Ravin, gen baz Pilat, gen baz 5 segond, gen Ti Bwa. Yon lè ou ka toujou ap mennen batay politik. Si yon moun ap fè dezyèm avni san ipokrizi, retire tout ipokrizi. Ou ap fè dezyèm avni. E sèl vwa sa ou genyen. Kafou e sèl vwa sa moun genyen. Men lè yon moun ap fè dezyèm avni, ou di baz Pilat pa egzanp dezyèm avni. Men, moun sikile ladan l, a tout, an tout kyetid, tout sekirite. Men, pou ki sa moun pa ka pase devan senk segonn la tou, mesye? G'on pwoblèm. Devan, ou pa ka pase devan vilaj la, g'on pwoblèm. Mwen menm, definitivman, fò Leta jere kesyon sa. Tout nèg ki gen de zam ilegal nan men, kreye de strateji e de kondisyon pou nou rezoud pwoblèm nan. Men, pou moun petèt k ap kritike agoch adwat yo, vilaj la, pifò moun anndan vilaj la kite paske yo pa ka yo pa ka kenbe konpa sa. E moun sa yo, anpil ladan yo bezwen retounen lakay yo. Lucmane Delille, monchè, nou konte sou ou. Bay moun ka fè moun kafou kado sa. Fè moun nan sid, nan grandans, nan nip, nan sidès, nan rejyon palm nan fè yo kado sa. Paske nou paka kenbe ankò. Petèt nan tèt nèg ki a zam yo, yo panse ke y ap opere la pou yo jere tèt yo, men yo bliye. Yon fot kominote. Men sa kay gen de moun petèt ki fache pou nèg moun ki fè deklarasyon ki di ke dèfwa men il est écrit quelque part dans la bible si se je w k anpeche w wè wayòm syèl la ou oblije retire l enben kèlkeswa bagay k anpeche ke nou fonksyone byen an fò n fè yon jan pou li.